Hey guys Byenveni sou channel mwen an Kòm nou konnen m deja non pa m se Winny Jodi a mwen pote yon hair style pou nou ki se kòman pou nou fè yon poiniteal ansanm avèk yon braid oubyen alonj.

N ap bezwen peny, n ap bezwen bwòs, n ap bezwen yon jèl ke nou sèvi. Egzanp, Icodjel. N ap bezwen yon edge control. N ap bezwen yon spray. Spray sa li rele super oil Spray sa lè ou flitel nan cheve w li kenbe cheve an Si ou gen god to be glue spray ou ka itilizel nenpòt spray ou genyen ki ka kenbe cheve a Men mwen menm se sa ke mwen genyen Apresa wap bezwen yon boutèy dlo Wap bezwen 2. elastik, w ap bezwen kèlke epeng, epi w ap bezwen, sa yo se dekorasyon pou mete nan alonj lan lè w fini. Apre w ap bezwen yon mouchwa pou w mare tèt ou, w ap bezwen alonj lan. Sa se. Se koulè sa mwen pran. Epi sa se 50. Longè 50. So nou menm nou ka mete koulè nou renmen, koulè ke nou prefere. Bon, m pral pase ansanm avèk kòman pou nou fè l. Bon, kounye a nou pral kòmanse. N ap bezwen dlo pou nou ka mouye cheve an. Pou nou ka fè cheve an byen molas. Sitou mwen fèk lave cheve an nou ka wè sa byen so fòk mwen byen mouyel fòk nou byen ralel fòk nou byen rale cheve an byen ralel avèk peny pou cheve an te ka kouche byen lè ke nou mete djèl lan so nap rale cheve an ralel byen rale. Konnya nou fini, konnya nap pase avèk jèl la. Nap kòmanse pa dèyè, nap mete jèl la, nap mete yon bon ti kou jèl pou cheve an ka kouche, byen kouche epi nap kòmanse brose l. Nap brosel fok nou brose tout ti dèyè yo epi byen brosel si nou gen yon bwòs ki di lap pi bon pou nou so konsa cheve an ap ka bagay epi nap pase pa devan nap mete jèl toujou nap mete jèl pou nou ka fè cheve an mou. Epi nap brosel fok nou make sure nou brose tout ti devan yo byen brose pou tout kouche byen kouche nap brosel epi kounya paske nou wè devan tèt mwen son pwoblèm spesyalman lè mwen fèk lave yo Yo pran yon bon ti tan pou yo ka obeyi jan moun yo konn di an. So, kounye a n ap fè chou an, nou pral mare l. Kounye a n ap mare l. Bon kounya nou pral pase yon ti bagay devan an toujou paske e kòmsi devan an pa vle poko vle bon nèt devan an vle give up nan men nou nou konnen byen lè cheve nou fèk lave kòman li ye so nap pase yon ti bagay toujou pou nou rebrose l. So m pran yon ti bwòs pou m te ka bwose l pi byen. N ap bwose l, byen bwose pou yo byen kouche. Tout dèyè an byen bwose. Bwose l, byen bwose. Kounya nou pral mete sa ke spray sa li fè cheve an ret kouche li tankou god to be glue spray si ou pa genyenl so nap rebwose ankò pou cheve an ka ret byen kouche.

Brose yo nou konnen deja kounye a nap mare l pou tèt pou devan te ka rete byen kouche epi mouchwa ap Ap ede devan tèt lan devan tèt lan pi byen kouche toujou. Se sak fè nou marel epi pou nou pa degayel pandan ke nou pral fè dèyè a. Ok kounya sa se alonj lan, sa se koulè mwen sèvi. Sa se longè 50, jan nou ka wè alonj lan, map montre nou kòman pou nou. Nou pran elastik lan, nou metel nan mitan, nan mitan alonj lan, kounye a alonj lan vin divize an 2, nou metel nan mitan, nou marel byen sere, epi kounye a nou pral rale alonj lan byen rale poun fè tout egal, nap pase peny ladan, byen pase peny ladan. Epi kounya nap fon ti rale cheve an anvan ke nou mete alonj lan pou lè ke nap tresel lan poul pa bay pwoblèm so nap ralel epi kounya nou pral mare elastik lan nan cheve an se kòmsi lè nou tap mare elastik lan lè nou tap fè chou an se konsa nou pral marel. Kounya fòk nou make sure nou retire yon ti kal alonj de kote pou ke lè nou fini pou nou ka pou nou ka mare pa anba. Kounya nap divize cheve a ansanm avèk alonj lan an 3 pou nou kapab tresel. Mwen menm mwen pa renmen lè alonj trese twò mou so mwen tresel an ti jan an ti jan di m konnen gen moun ki ki renmen trese yo mou.

rive jis anba so mwen menm mwen pa itilize l telman long men ou menm si ou renmen l long ou ka ajoute nan alonj lan tan wap trese l lan but mwen menm longè sa bon pou mwen mwen kite l konsa se sak fè mwen pa ajoute ladan. Pa bliye ke lè nou fin trese alonj lan si li gen ti plim pou nou pran sizo pou nou netwaye l, byen netwaye. Jan nou ka wè la pam nan nòmal mwen pa trese la plim bon kounya nou pral pase nan etap final lan kote nou pral nou pral pran pati sa nou pral woulel nou pral pasel byen pase nan rasin nan poutèt pou Cheve an pa anba pa parèt poul pa fè douk nou pral byen pasel byen di nap pasel epi nap bezwen epeng pou nou ka lè nou preske fini.

pou li pa delage so kounya nou fini nou ka wè koman liye nou fèl nou tresel sou bò nou vle mwen menm se bò sa m renmen kounya nou pral pase avèk dekorasyon an nou ka metel stil ke nou renmen mwen menm se stil sa m renmen se konsa mwen metel ladan. Nap metel Nan alonj lan nap fè bèl stil ansanm avèl. Epi nap pran lòt lan. Nap pran lot lan nou pa bezwen mete anpil 3 se bon paske nou gentan mete yon premye deja nap mete 2 pa anba janm diw la ou metel janw vle jan ou renmenl epi mwen mete youn pa anlè kounya map. te lagel pou nou ka wè kòman devan an ye pou nou ka wè sa se rezilta final lan kounya nou wè sa se li meni sa se high ponytail lan ke nou fè ansanm avèk alonj wi. Jan nou wè an gay sa se li, nou ka fè stil, nou ka woule l antanke yon chou bouda poul jan moun yo konn di an, ou nou ka lage l pa devan. Bon guys, se la ke mwen fini, nou ka wè kòman rezilta a ye. Mwen menm mwen pa fèl tèlman long men ou menm si ou renmen l long long long ou ka add sou alonj lan ou ka fèl pi long ou ka fèl longè ke ou vle so mwen menm mwen renmen l konsa m pa renmen l twò long so sa bon pou mwen map di mèsi ansanm avèk ou menm ki pran tan w pou gade videyo a. Epi mwen swete ke ou renmen video a map tann kòmantè nou si nou renmenl fèm konnen epi map diw mèsi ansanm avèk ou menm ki abòne avèk channel la deja ou menm ki poko abòne ansanm avèk channel lan fè sa kounya pou ka jwenn plis video lè ke mwen poste so mwen di nou mèsi pou sipò nou pa bliye kòmante like video an share li subscribe so mwen di nou mèsi. mèsi mwen swete ke nou renmenl epi na dim sil fèm byen ou pa bye a la pwochèn bizou pou yon lòt video ankò.